Bonjour, bonsoir konpatriyòt Ayisyen, Ayisyèn se toujou avèk menm lanmou an Haiti Media News antre lakay ou. Ayiti Politik, Mwa fevriye sa son mwa kote ke peyi a konnen anpil bouvèsman nan sa ki gen pou wè avèk desizyon moun ki responsab leta yo Epi nan sa ki gen pou wè tou avèk pozisyon ansanm lidè ki nan opozisyon ayisyèn nan. Depi 7 fevriye 2021, pou anpil moun ki entèprete konstitisyon an, moun ki konn lalwa, manda Prezidan Jovenel Moïse fini. Pou yon lòt kategori, selon entèpretasyon yo bay, Enben, manda Prezidan Jovenel Moïse li menm li ap fini 2022. Men sa pa anpeche popilasyon an li menm li nan lari nan Pòtoprens, menm jan an tou tout moun kapab konstate l, Prezidan Jovenel Moïse li menm li nan Pòdepè kote ke y ap defoule l nan kanaval. Enben, nan mikwo laprès yon lòt fwa ankò zanmi kamarad, enben Prezidan Jovenel Moïse fè yon deklarasyon, fas avèk jounalis entènasyonal yo, pwiske nou konnen nan jou sa yo, enben près entènasyonal la li gen zye l fikse sou peyi Dayiti, sou desizyon ki ap pran, sou ansanm aktivite opozisyon demokratik la li menm l ap fè, pwiske nou konnen anpil moun te pran lari nan jou ki te 14 pou te kapab fè revandikasyon yo pase. Enben, Prezidan Jovenel Moïse nan Pòdepè li lonje dwèt li yon lòt fwa ankò byen lon sou lidè opozisyon an selon sa l di ki ta kenbe peyi a nan sitiyasyon li ye la a depi aprè lanmò Anperè Jean Jacques Dessalines. Enben, nou menm nan Haïti Media News nou pa fè nouvèl n ap envite nou Gade entèvyou sa ke Prezidan Jovenel Moïse li menm li bay pandan dewoulman kanaval nasyonal la nan Pòdepè. Pa bliye abòne avèk chanèl Haiti Media News la yon fason pou kapab toujou rete konekte ansanm avèk nou. Nou se zye w, nou se zòrèy ou. Nou pa fè nouvèl, nou jis repase. Tout enfòmasyon ki gen pou wè avèk aktyalite nan peyi Dayiti kou lòt bò dlo. Telespectatè, telespektatris Televizyon Nasyonal Dayiti, près lokal, entènasyonal la avèk ou an dirèk sou stand prezidansyèl la kote nou gen chans rankontre ak prezidan repiblik la pou n poze l kèk kesyon ki sitou gen rapò ak kanaval la. Prezidan Jovenel Moïse, bonswa nou kontan resevwa w jodi an. Rèv ou, rèv moun Pòdepè se te wè kanaval la pou tout pwojektè sou yo yon jou e jodi a nou rive nan twazyèm jou kanaval la, di nou kijan w konprann twa jou sa yo? Premyèman, m ap remèsye près lokal la avèk près entènasyonal la ki avèk nou la jodi a pou vin kouvri gwo evènman sa a paske pou mwen menm m ap di nou se jan gon jounalis ki te di li lè m fin anonse kanaval la le 6 desanm. sou plas katedral la, mwen wè yon pòs sou rezo sosyo kote jounalis yo di ke sof yon mirak gen yon jounalis, m di yon jounalis senior ki di sof yon mirak ki ka fè kanaval sa posib isit lan. Men pi mirak la li fèt. Sa e di mwen wè ke jodi an moun port de paix sa yo tap tann nan frèm ak sèm ki nan diaspora tout ayisyen kap viv ki moun nòdwès atravè le le mond antye jodi a yo fyè yo fè yo fyè moun mennen evenman sa lakay yo men sa map di yo tou Men rezilta lapè, tèt ansanm. Lè tout moun met tèt yo ansanm, men rezilta, men sa l bay. Sa vle di jodi an, nan Pòdepè nou pa konn kiyès ki nan opozisyon, nou pa konn kiyès ki nan pouvwa. Tout moun fè yonn nan aktivite sa a. E se sa m mande pou peyi sa a jodi an, pou nou jwenn yon wout kote n ka mete peyi a nan lapè, nan yon pè dirab. Non pè kote stabilite politik lan ki se, jan m te toujou di l nan kanpay elektoral mwen, ki se premye dè byen piblik, nou kab gen yon peyi reyèlman kan pè. Jan kanaval sa fèt nan pò, nan Pòdepè a, nou ka vin gen elektrisite nan tout peyi a, wout ka konstwi nan tout peyi a, lekòl ka konstwi, dlo ka mete nan wobinè tout fanmi. dlo kapab fèt nan baraj irigasyon menm jan sa ap fèt nan Mawoyon pou pèmèt ke tout moun nan peyi a ki nan agrikilti ka jwenn dlo pou yo fè jaden. Son rèv, e se rèv sa yo diyan ki kòmanse vin reyalite, men se nan tèt ansanm, se nan viv ansanm li ka vin reyalite. Mèsi.

M monte prezidan le 7 fevriye 2017 pou rive jodi an. Nan diskou envestiti m mwen te di l, dayè se fraz sa m sot di talè a, la stabilite politik è le premye dè byen piblik. Demokrasi li pèmèt ou gen pati de lopozisyon, pati o pouvwa. Men nan tout peyi sou latè pa egzanp peyi pa w, demokrasi moun ki nan opozisyon yo yo konstwi. yo kritike, ki pou pèmèt lè se yo ki sou pouvwa pou yo kapab dirije. Men pwotestasyon ke w wè ki gen nan lari Pòtoprens yo, se pa jodi a 16 fevriye 2021 an yo kòmanse. Nou pran dè milye de manifestasyon deja pandan 4 an. Jodi an, A chak fwa kon prezidan tankou m pale de chanjman, e m konnen ke mo sa ou konn sa sa vle di pou ou, ou menm kòm ameriken, chanjman pa janm fasil. E lè nou pran desizyon pou n chanje jan moun te konn jere leta an Ayiti, li bay pwoblèm. Nan nivo elektrisite pa egzanp, m kwè ke ou okouran. Ou konnen ki refòm k ap fèt nan sektè enèji an Ayiti? Ki valè lòbi ke mesye dam sa yo genyen nan tout lè grand kapital di mond antye? Ou konnen yo. Men nou menm nou pran desizyon paske moun sa yo k ap gade la. Ou pale de fèt. Kanaval son fèt tradisyonèl. Son fèt nasyonal ki fèt chak ane. Jodi an, nou deside fè kanaval la nan Pòdepè. Pòdepè, vil ou ye jodi an la, se yon vil ki oubliye depi lè nou endepandan an 1804 pou rive jodi an. Nou pran desizyon jodi an pou lemond antye mete kamera l menm jan ak kamera pa w jodi an sou vil sa a. Nou pran desizyon pou ke lemond antye mete kamera yo sou vil sa a paske se lavil de pè. Se la vil de la tolerans e se sa ke nou bezwen jodi a. Se pou sa jodi a nou mennen gwo festivite sa la. Pwotestasyon ap pale yo, se nòmal paske nou nan demokrasi. Se nòmal aske gen moun ki pa dakò ak nou. Men nou menm nou klè, sa nap fè jodi an pou peyi an. Apre 4 an nap gouman avèk yon seri de oligak kowonpi, de moun ki deside kenbe peyi sa, kenbe leta ke map dirije a, yo pranl an otaj. Mwen menm mwen deside jodi a m retire leta anba grif yo. Sa vle di se 2 tigre ki met leta anba grif yo, mwen menm kòm yon chasè jodi a mwen retire tigre sa yo e map fè l e map diw sa devan kamera le mond antye peyi sa pap janm tounen nan sa ankò. Nou pap janm gen 2 oligak kòwonpi ki konprann ke Ayiti se pou yo l ye. Ayiti se pou moun sa yo ou wè a la. Ayiti se pou mwen ak pitit mwen. Ayiti se pou jounalis sa ou wè la pitit yo. Ayiti pa ka pou 5 moun, pou 6 moun, pou 10 moun. Moun sa yo, mwen mande yo nan non pèp sa a, m mande yon brek. E se brek sa a yo pa vle ban mwen l, m ap tape yo sou men yo pou yo bay li. Paske se lalwa k ban m dwa fè sa pou m di yo apati de jodi a peyi a gen yon prezidan, yon prezidan k di non. E non an moun ki pa vle tande, m ap fè w tande. Paske yo tout pale kreyòl, yo konprann kreyòl. pèp la di l bouke. Li bouke avèk yon kategori moun, m pran egzanp, pwodui petwolye avèk ou. Depi 50 an, yon moun ki nan pwodui petwolye, li rele m nan telefòn. Lè yon nèg gen telefòn yon prezidan, ou konn sa sa vle di? Pou l di m prezidan bagay la ap fèt depi 50 an konsa. Sa vle di depi 50 an, nèg yo achte gaz la nan yon pri X, yo vin vann li nan yon pri Y. Pandan n ap pale jodi an. Ozetazini, genyen yon endis pri k rele Platts. Se S P Global, se li menm ki bay endis pri sa a sou mache bousye ameriken an. Ayiti se yon peyi ki konsome 42 milyon galon de gaz pa mwa. Sa vle di Ayiti elijib pou endis pri sa a. E poutan, endis pri sa a, ke Ayiti elijib pou li a, l pa janm jwenn li. Paske y achte nan plat sa, lè yo vini isit, kòm Ayiti son peyi ki nan Karayib la, yo vann gaz la bay leta ayisyen nan endis pri ki rele Caribbean Posting. Diferansyèl pri a konn anviwon 1 dola. Ann fon ti egzèsis. Miltipliye 1 dola pa 42 milyon galon, sa fè pa mwa moun sa yo konn fè 42 milyon dola chak mwa sou do moun sa yo. Peyi a pa gen wout, li pa gen elektrisite, li pa gen lopital, li pa gen lekòl pou ti moun ale. Peyi a debwaze, nou bezwen rebwaze l. Peyi a pa gen baraj irigasyon pou konstwi epi lajan ki ta sipoze fè sa yo, y al nan pòch. yon minorite ki yo menm deside se yo k deside pou peyi a se yo k di sa Ayisyen nou pap pale da fè ideoloji politik moun kap pale avè w la la son kapitalis li ye sa di m son antreprenè menm son antreprenè ki konnen ke lè m fè biznis mwen la pou m peye taks mwen la pou m respekte sa la lwa di pwofi a se de li m viv men jodi an Ayiti yon kategori de moun yo di w ke yo naje dan de zo trouble se lè peyi a estab Se nan enstabilite politik se la yo fè kòb yo. Mentnan jodi an nou menm nap travay poun kite peyi a bay moun kap vin pou dirije l la nan stabilite politik ki pèmèt Ayiti nou reve pou pitit nou a pitit pitit nou an nou jwenn. Prezidan Jovenel Moïse pou volim travay ki rete pou fèt nan peyi a e patikilyèman nan depatman Nòdwès lan, èske w panse pandan rès nan manda w la wap gentan fin egzekite tout travay sa yo a san pou san?
Mwen kwè ke. Fok bon president te komanse pa vre. Se pou sa nou di ke nou bezwen on proje sou 25 an kap vini pou peyi a. Ke se opozisyon ki vin pran pouvwa, ke se pati mwen sot la dan ki pran pouvwa, nou bezwen on antant pou 25 an kap vini. Se pou sa lèm tande anpil moun pale de dialog, menm dialog la m di fol fran. fò l sensè. Paske sa nou bezwen pou 25 an k ap vini an, ou sot di l. An n pran egzanp nou Nòdwès. Pou soti Gonayiv pou w rive nan ba Nòdwès, gen yon wout entèdepatmantal. Ou pase pa Answouj pou w rive Bonbadopolis, oubyen Mawouj, oubyen Janrabèl. Men n ap pale pou wout sa yo sèlman, n ap pale. de dè santèn de kilomèt de wout. Lè w soti Jan Rabèl pou vin Pòdepè, sa fè w 43 kilomèt wout. Lè w soti Pòdepè pou rive Kafou Jòf, ou fè 79 kilomèt. Ou soti Pòdepè pou ale Kap Ayisyen, an pasyan pa Ansafolè, ou fè ou fè 103 kilomèt. On sèl gouvènman pap ka fè, gen tan fè sa. Men mwen menm, mwen kwè ke nou plan global sou 25 ane kap vini, nou antann nou ansanm pou n di ke Leta jodi an, fò nou fon konbit ansanm pou n ka mete l o sèvis popilasyon an, lè sa a ou sot di l tout travay sa yo ap fèt menm jan nou pran desizyon pou n elektrifye de Ansafolè rive rive jiska Basen Ble e answit pou n entèkonekte 4 komin Ba Nòdwès yo, m vle pale de Bonbadopolis, Bèdeyèn, Mòl Sen Nikola, Jan Rabèl avèk rezo elektrik tou sa yo m ap kòmanse yo men se pa ke n ap fini yo. Nou konnen ke gen moun pou afè kouran an, m klè m bezwen di pèp la sa, nan map kòmanse nou pap fini yo kouran an pa ladann. Kouran an nap fini, wout kafou jòf la nap fini l nou vle klè ak sa. Men tout lòt travay sa yo ke nap pale a, pa egzanp mòn chen nap fè kounya nap fini l, men tout lòt wout sa yo ke nap pale a fòk nan liv ke nap kite pou pwochen pou nouvèl administrasyon an pou li menm pou l ka kontinye travay. E se pou sa m di ke dyalòg la. fòk son dyalòg sensè, fòk son dyalòg fran pou l ye, pou nou yonn pa dèyè, se retire kò w banm mete pa m, men se son dyalòg ki pou pèmèt nou mete leta a o sèvis popilasyon an. E se yon leta sèvitè, se li jodi an nou bezwen konstwi, e se pou sa ou wè m sot bay jounalis etranje a repons sa a, fòn gen kapasite sa a pou n goumen avèk on. Kategori de moun nan oligachi a. M pa di tout non, se trè enpòtan. Gen de moun nan sektè prive a ki kòrèk, ki bon. Pa egzanp, kanaval sa k fèt la a, kouman l fè fèt? Se sektè prive ki ede komite kanaval la. Gen moun ki bon. M pa di se yo tout. Men nou genyen de kowonpi, de oligak kowonpi nan peyi a. Se pou n korije yo ki pou pèmèt. pou nou mete leta o sèvis popilasyon an. Prezidan ki a fèt eske. Bon, mesaj pou m voye, m ta renmen yo voye bay popilasyon an. Tout moun kap gade m, kap tande m la konn sa yo rele kole zepòl. Kole zepòl se lè m met zepòl pa m konsa avèk Sabin. Epi nou konnen nou yon kote nou ka ale ansanm. Kole zepòl sa vle di konbit. Kole zepòl sa vle di solidarite. Kole zepòl sa vle di viv ansanm. Se kole zepòl sa ki fè jodi a nap reyalize kanaval sa. Se li m mande pou tout frè m, sè m ki nan lopozisyon politik yo. An nou kole zepòl pou nou retire peyi a nan sa li ye. E kouman nou ka fè l? Jan petèt nou sot pale de dyalòg, se lè nou met tèt nou ansanm nou jwenn yon vrè wout pou nou mete peyi a sou wout chanjman ak devlopman tout bon vre. Prezidan, nou konnen ke peyi a nan sitiyasyon ki difisil, men ki asirans, ki asirans ke popilasyon ka gen sou fezabilite tout ansanm de pwojè sa yo? Bon, fò m di ou ke son trè, son trè bèl kesyon. Fezabilite pwojè yo, nou wè ke. Se pa jodi a peyi a li nan li nan difikilte depi moun wè 6 7 jiyè 2018 men mwen m ga di nou depi lè m te pran desizyon fè bidjè a pou m te mete ekipman nan bidjè a mwen nan difikilte mwen nan difikilte depi mwa me 2017 se lè sa m te pran desizyon sa darè ou menm kòm jounalis ou sonje bidjè a se ton bidjè kriminèl se pou kè se te adjektif sa se sa ou te bay bidjè a. Budget kriminèl sa a, se li menm ki fè boulva sa la jodi a la. Ekipman n t achte nan budget kriminèl la. Ekipman k nan budget kriminèl la, se yo menm k ap fè wout Kafou Jòf Ansavolè a. Ekipman budget kriminèl la, se yo k fè tout travay ki fèt. nan Grandans, nan Nò, nan Nòdwès, nan Nòdès, nan tout depatman peyi a. Se pou m di ou ke se pa jodi a peyi a li ap konnen sa li ap konnen an. Men sa pa anpeche travay yo kontinye fèt. Pase ke lè yon gwoup moun ki deside di bon, chak jou yo yon pwogram de manifestasyon k ap fèt chak jou, nou menm strateji pa nou, nou kontinye travay paske moun sa yo, yo bezwen travay la. Moun k ap viv nan aryè peyi a. Se ke nou pap kanpe. Pwojè sa ou wè m sot di a, m pran elektrisite a pa egzanp. Dayè ou wè avèk Samie sou mwen. Sa fè twazyèm jou gra m avèk Mayo Elektrisite Dayiti, m avèk Kepi Elektrisite Dayiti. E m pwofite okazyon an pou m di, anplwaye nan Elektrisite Dayiti yo, de direktè jeneral la, jiska dènye moun nan, moun ki touche pi piti kòb la, Map di nou ke m fyè de nou. Se pou sa nou wè nan kanaval sa m pran desizyon 3 jou gra m pase l avèk edh sou mwen. Se pou m di ke jodi an, elektrifikasyon peyi a ke tout moun te konsidere kòm yon mirak pa egzanp, n ap fè l. Peyi a ap elektrifye. Pou ki sa? Se paske pandan gon gwoup moun ki deside pou yo kraze, pou yo brize, nou menm n ap konstwi. M ban nou garanti, ou menm ki sot poze m kesyon an, 11 mwa k rete a, se 11 mwa elektrisite, konstitisyon, eleksyon ke l ye. Pase se la n pwale. E fòk se la n dwe ale, e nou pap kanpe, se la n pwale.
Vwala telespektatè, telespektatris. Eske m pa, m pa, m ta renmen pou w konprann, pou, eske w, eske w konprann ke Pòtoprens pa gen kanaval kounya? Gen kanaval Pòtoprens kounye a tou. Sa vle di m ta renmen pou verifye pou wè si Pòtoprens pa gen kanaval la jodi a. Ok? Sa vle di otomatikman ou verifye ou wè Pòtoprens pa gen kanaval, m ta ka reponn ou pou m di ou ke fanmi sa yo ke ou di a, ke pitit yo ap mouri an, m ta renmen pou w verifye sa. Paske mwen menm kòm prezidan, m se premye moun ki la pou pwoteje lavi. pou pwoteje fanmi yo, pou pwoteje tout moun. E se sa m fè depi lè m monte prezidan pou rive jodi an. Men sa pa anpeche nivo de banditism ke peyi an ap konnen an, ke nou menm n ap travay avèk polis nasyonal la ke m voye, m pwofite voye yon gwo kout chapo pou li, n ap travay pou nou mete sekirite ak lapè nan peyi a. Paske pa gen peyi sou latè ki ka fè pwogrè san sekirite ak lapè. Sa vle di an prensip. Mwen vle ou menm kòm jounalis lè gen de analiz ke ou menm wap fè yo, an nou fè yo sou lè fè. Paske pandan map pale avè w la la gen kanaval Pòdepè, gen kanaval Pòtoprens, gen kanaval dan le sid, gen dan le nò, gen dan le nòdès, gen dan la grandans, gen dan le sidès. Se pou ta nan plato santral gen kanaval tout kote nan peyi a. Paske kanaval se pa. prezidan Jovenel ki vin fèl. Men kanaval son fèt nasyonal. On prezidan pa gen kapasite sa pou ta menm di pou bloke kanaval an Ayiti. Mèsi anpil. Jwayo kanaval 2021. Mèsi.